Non men moun yo pa ka yo genlè bwè ladann. Yo pa fè sa cheri, yon bagay yo ap vann anndan boutik, mwen kwè nan frijidè a wi. Ok. Yo pa fè sa wi. Zanmim!
Pa avanse l. Gade videyo sa jiska lafen pou w kapab konprann, paske andedan videyo sa wap aprann anpil bagay. Pa bliye menm prensip la, pataje l pou kapab ede nou avanse, paske se sèl fason w kapab ede nou tou. Ann swiv avè m. Hey sista map vin ale baz. Evens m pale w. Sak pase anko la? Vin pale w m pa rele w?
Shit man. Zè toujou ap bay pwoblèm sak gnyn menm? Kote w pral la?
Ap bal nan baz. Koman ou pral nan baz la. Konbyen fwa m di w konsa sispann avèk bagay baz baz sa. Koman Men se vi m menm. Ah ou twouve sa s on vi, mache fimen bòz nan tout lari avèk anpe jèn gason, kounye a lè yo arete w kisa w ap fè? Ok kilè y ap arete m? Pou dat m la den? Pou dat m la den yo pa janm arete m. Lè fin ankò yes m bouke di w sa, sa se vi an.

Se nou 2 a sèlman kap viv. Kounya la wap frekante yon pakèt moun ki nan yon pakèt bagay dwòl, demen si demen w ta vin gon pwoblèm, se mwen menm sèl ou genyen Evens. Kot konsyans ou ye? E sa w panse? E nèg yo map fim ak yo a e pa frè w m yo ye? Kolòn mwen yo ye? Pa gen pwoblèm. Zòzòtò m yo ye? Kòm se frè w yo ye, lè w gon pwoblèm, m swete yo kanpe avè w. Yap kanpe avè m.
M swete yo kanpe avè w. Epi tou banm di w yon bagay byen baz. Vi an m se pa m. E sak fè gen lanfè, gen paradi. Si w chwazi paradi sa se koze w. Mwen si m chwazi lanfè sa se koze m. Wè yon mizilman lè fin ankò pa gen anyen pou di m. Ebyen ok. Wè afè bagay chak trap pale m de bagay kenbe m nan wout an fè m pale fè m pale pou bagay sa sa se pa di pa janm repete bagay sa ankò. Pa gen pwoblèm. Bagay bòz an m seke nan m.
Ok, ti kochon an te di manman l sa w gen bouch ou long konsa. Manman an te reponn enben pitit mwen se vin wap vin wa wè. Enben se nan lari w ye wap wè. Papa m pat di m sa.
Ay di m papa m je n papa m konnen. Enben ok. Mèsi pou konsèy ou.
Dakò. M pa konn se bonbon konsa. Chita la on pakèt on pakèt jenn gason fimen fimen fimen tout la sent jounen li di w sa se vi l li ye pa gen pwoblèm cheri men map mande Bondye kè lè w gon pwoblèm nan lari a se pou zanm ou yo kanpe avè w e pa mwen menm Jessica wap jwenn.

Fòm ta travay fòm ta vese nan ba yon bon kòb lakay la menn men kòb sa menn e kòb m tap sanble dò pou m achte ti rad shit chen an bon wi frè men sa map fè m bal lakay la tann mwen la wè janm di lan m bal lakay la m gon kòb lakay la m bal pranl m bal pranl wè janm di lan ou al avèm wi papa ou wè jan jem ye li poko menm kout frè anbeyou ok frè yoo map vin sou an de papa.

Ebyen m limite anndan kay sa? Kòman pou m antre anndan pou chache yon bagay? E pa kesyon limite, ti sè m ou ye, dayè ou konnen m pi gran pase w. Ou pi gran pase m, w ap chache bagay ou a, kisa w ap di m lè w antre anndan? A, Jessica fè vit men. Depi w sot fimen bagay ou yo ansanm avèk parèy ou yo, m wè w toujou soti pou monte sou mwen anndan kay la. Kote m ap monte sou a? M just mande yon bagay an sajès e nan tan ke frè ak sè. M pa ka leve. E konnen w ap fè m monte sou ou wi? Ou pa ka leve? Non.
Shit.
Fòk di m sye sye sye sye sye kote tèt anm nan bon Jesca fon tandem silvouplè fon tandem chache yon bagay Ou pa ka chèche bagay ou a? Non
Apre w a soti.

Map pale avw saj. E nou 2 k nan kay la pa vre? Nou 2 sèl ank nan kay la. Banm di. Met on kòb anndan la. M pa wè kòb la. E se sèl nou 2 ki nan kay la. Patnèm nan vin a vanyen la. M pa menm ki te rantre de a nan gale a m chita ansanm ak yo. Silvouplè m te gen 200 dola ameriken la si nan mwen w banm li tanpri souple.
E si m pa ba ou? Si nan mwen w banm li. Poukisa ou just pa wè kòb ou epi ou nik monte sou mwen, Jessica sesi, Jessica se lòt bò. E paske se nou 2 kap viv nan kay la. Wè la m bezwen kòb la, wè m bezwen kòb la ijan la e m paka rete.
E menm ke m te fimen, sa se kòb m pou m fimen wi menm. E menm m pap ba ou l. Li nan menm e m pap ba ou l. Yo, yo, ou wè, ban m di w yon bagay. Ou wè baz, depi maten m leve zye m poko koud baz. Sa m di w lan an, zye m poko koud. Afè w ap di w depanse kòb la, sa se nan may ou l ye an de. Nan may ou l ye. Degaje w, degaje w kounye a la ban m kòb m. M bezwen lajan menm, m redi m fè kòb mwen. M redi m fè yon kòb pou mwen, m redi m fè lòt 100 dola m.

M gentan depanse l. Eske w pap banm li? M di w m depanse l. Wè Jess men Bondye tande men. Men Bondye tande m Jess wè si w pa banm kòb sa m ap vant de zan m pèdi wi baz. Renmen nou deja. M ap vant de zan m pèdi wi men. Film baz mwen pa review non men. Wi, men lè w gon pwoblèm nan lari a la se sèl bon gen. Ou wè zanmi yo la tout otan sa bon. Men ou wè kou sa pa bon lè kakarèl la pran w nan bouda w se pou mwen sèl pwoblèm la ap gen. Konbyen fwa m konn gen pwoblèm? Konbyen fwa m konn gen pwoblèm? Men Jan chèch anpil.
Konbyen fwa w konn gen pwoblèm? Jan chèch anpil. Jan chèch anpil. Sa ankò avan. Ban m di w, m pa nan tout pale sa. Ban m kòb m mache, m a achte afè m tande men. Ou bliye si se mwen k ti sè w m tounen gran sè pou m pran swen lakay la? M pa konnen, m pa konnen. Ou bliye?
Degaje w ban m kòb la men. Jess. Ebyen wap bat mwen kòm ou di jodia nap dezòn pèdi ebyen Evens vin bat mwen m di w m depanse kòb la epi m fini.
Ok Jess kisa w vle m fè pou banm kòb la? Anyen anyen. Ok cheri eskize m pou fason m aji ansanm ak ou la pou jan m pale avè w men cheri m ka konprann. Jocelyn ou konnen moun pa moun pa moun pa moun pa chanje konsa menn se o fur a mezi. Tann dat map pale w, si w tap chanje w tap gentan chanje deja. Ok konya m pwè pou m chanje cheri ok pa enkyete w kòm m te gen yon kòb nan pòch mwen pa enkyete w m gen yon yon 300 pèso nan pòch mwen la E ou te manje jodi a ou te bwe ji? M te gentan manje kòb la m pran m fè pwovizyon met nan kay la pouw manje e pa pou fimen tenten pouw pouri fwa ou ban mwen lòt semèn poum al lopital non. Pa gen pwoblèm cheri pa gen pwoblèm banm diw kòm m konnen ou renmen ti ji ki nan ti mamit yo men map desann anba map achte youn pote pou tande m. Oh poukisa tout atansyon sa la? Non map chanje boo map chanje ok map chanje map achte youn pote pou mèt potel. Pranl silteplè cheri. Ok.
M met vin avèl?
Dakò rele m. Fèm yon sè kite frekan. Oh.
Poukisa l di m l ap chanje brèf konsa? Sa k pase l? Eske evens ok? Non m flou.
Non monchè toufe wap pale de toufe l menn yo m telman nève la fre. Shit.

Eske paske m bwè ji a konsa m pat manje maten an non. Ou kwè se pa gaz ki fè m sa. Ay!
Wa yon dwa janm fè sa ankò. M gen dwa pa fè an kounye a chak tan ap vin banm pwoblèm epi sak fèm pi mal la menn manzè pran 200 dola pa ou fout mwen kaka pa fout mwen kout pye atè a wi m regrèt m pa regrèt ou fout jwenn papam ak manmanm.

Jodi a chi. Ou wè jodi a la men m pa ka pa fè w fè ak manzè menm non papa. Yo kòb la map di w kòb la m di w m kite lakay la men pou m jeye bagay mwen an men. M'al chache kòb la pou m achte jwen an men. Ou konnen manzè ale manzè pran kòb la e gate papa.
Shit manzè o i al achte bagay pou n manje di m kite sa bagay men. Yo epi w wè kote m mete lajan wi frè. Deng men yo yo yo yo.

Pa fè jan de aksyon sa yo baz pou jwen an wap toujou jwenn ou konprann sam diw la.
Non map fè manzè a kite frekan menn lè fini vim se vim baz. Se pou manje menn pou manje manzè. Ki manje sa menn yow vim se vim moun pa dwe opine de vim frèm m fè sam vle ak vim papa. Non epa vre banm diw. Epa epa vre non menn. Manzè e manje l achte monchè. Ke laka ou manje plen vant ou epi menn ou ka fume pita.
Yow byen konnen byen baz.

Zanmi m, si se ou menm ki te nan ka sa a, nan sitiyasyon sa a, èske w t ap fè sa jennonm nan fè a ki se Evens? Èske w t ap oblije retire lavi Jess konsa? Men nou wè Friki li menm ki te deside pran yon lòt chemen paske je lè bagay yo pwale la li pa ta sipoze konsa. Si tout fwa ou ta renmen nou lage yon res ebyen video sa nou ta swetew fèl pase a 1 milyon vyouz konsa nap edew vin ansanm avèk res la. Mèsi se yon video de la perseverance.